Madam se mesye gwo bonjou bonswa pou nou tout kijan nou ye nou kontan antre lakay ou vin pote nouvèl sa ki ap fè anpil pale anpil nan moman ke nap pale a la wi izo pran kou ebyen madam se mesye nan moman ke nap pale a la e daprè enfòmasyon babekyou lage e video antèman izo bagay sa fè anpil pale rete la tout detay tout enfòmasyon ap vini andedan ti tèt video sa pa bliye ou menm kap pase la pou premye fwa sèl fason ou ka sipòte travay sa se lè w abòne epi ou pataje avèk yon zanmi yon fanmi pou nouvèl sa ka rive nan zòrèy plis moun nouvèl la gaye nan rete la pou ka jounen tout enfomasyon ou sou nouvèl endepandans yon chanèl ki toujou la pou enfòme w mezanmi ann tande odyo sa nap tounen pou plis enfo rete jis nan fen video a pou w pa pèdi anyen ann tande nap tounen. Medam e mesye la sosyete, lopital Dikini nan moman n ap pale la twouve l nan rada dwòn kamikaz yo. Izo 5 segond, enfòmasyon ap kouri sou rezo sosyo yo ke chèf gang sila li ta bwè dlo bouch li. Eske enfòmasyon sa li verifye? Eske Izo tonbe pou tout bon? Rale ti chèz ba w. Nou pral ba w detay, nou pral ba w enfòmasyon, nan premye emisyon ke nou te sòti pou jodi a, nou te di w ke chèf gang Izo Vilaj selon enfòmasyon ki te verifye antre lavi e lamò. Eske chèf gang sila trepase pou tout bon? Medam e mesye, m garanti nou. Nou pral tande enfòmasyon, nou pral tande detay. Lopital Dikini twouve l, jan m sot di l talè a, nan rada dwòn kamikaz yo e osi sible pa lapolis paske yo deside pou tout bon mete yon bout avèk kesyon lopital Dikini ap bay bandi swen. Eske nèg yo ap rive pran kontwòl lopital Dikini? Èske yo kapab? Nou pral reponn a kesyon sa a. Èske Task Force kapab lage dwòn kamikaz sou lopital Dikini? Nou pral reponn yon lòt fwa ankò avèk kesyon sa a. Men rapidman, Li enpòtan mèt Fene, piske enfòmasyon sa ap sikile sou lanmò Izo 5 segond, sou djakout nouvèl, li enpòtan pou nou pale de koze sa, e sitou pou di avèk entènot yo k ap koute, k ap tande de patou atravè lemond, anpil dyaspora k ap koute la a, ki ta renmen ke Ayiti soti anba marasm, anba mizè bandi sa. Pou yo menm yo kapab tounen lakay yo. Paske aletranje pa paradi, jan anpil moun ki poko rive panse l la. Yo menm, yo ta vle retounen lakay yo. Genyen ki pa ta menm vle retounen pou yo vin rete vrèman non, men yo ta renmen vin wè peyi yo yon lòt fwa ankò. Yo chonje lakay, yo chonje ti lwazi lakay. Pou yo ta fon soti nan stress peyi a letranje. Eske izo 5 segond tonbe mon frère? Jan enfòmasyon ap sikile a eske chèf gang kriminèl sa li mouri pou tout bon pou matisan ta gon souf pou vilaj de Dye ta retire kòl anba direksyon bandi rapidman mèt Fene? M panse dosye sa li nesesè Pou nou menm sou Djakout Nouvèl, nou pale de li e sesi, vini avèk dè enfòmasyon konkrè pou konnen eske Izo 5 segond li mouri ou di mwens li vivan mèt Fene. An nou balanse mon frère pou entènot Djakout Nouvèl yo e touswit aprè nou prale avèk Ti John andan kafou pou nou konnen sa k ap pase nan lopital Dikini. Tousuit aprè Mèt Fene, nou pral desann nan Kafou pou n konnen èske nèg yo ka lage dwòn kamikaz, èske yo ka pran kontwòl lopital sa a. Nou pral desann nan Kafou pou ba w tout detay, men byen avan Mèt Fene, an nou balanse mon frère. Èske chèf gang 5 segond lan ta va vrèman bwè dlo bouch li? De tout fason nou konnen gang yo yo malen gang yo yo fonksyone an chalpèt an bon kreyòl sa nou konnen an gang yo konnen l tou daprè anpil eleman enfòmasyon Ki? Pa bò isit la, dan djakout nouvèl nou poko ka konfime, dezenfòmasyon nou prefere gade sou silans, enfòmasyon yo agoch adwat ta va bay chèf gang 5 segond lan anndan vilaj, Johnson André alyas Ti bout kout. Alyas Izo 5 segond, msye ta va vale ak de nesans li. Nou sonje operasyon miskle a dwòn kamikaz Task Force la li menm, li te lanse il y a 15 jou nan divès fyèf gang yo tankou nan 400 mawozo pardon anndan Baz 5 segond lan nan kraze baryè lakay Vitelòm, mesye dam ke nou vle l ke nou pa vle l sa fè lontan gang yo pat konn panike men pandan dènye jou sa yo pandan dènye tan sa yo gang yo yo ekstrèmeman panike. Dènye eleman enfòmasyon yo fè eta de Barbecue ki pa nan Ba Dèlma ankò, Barbecue nan Mawon. Dènye eleman enfòmasyon yo fè eta de Izo 5 Segond non sèlman ki te lourdeman touche pa de dronn, msye ki te blese, msye ki ta menm gen yon pati dan kò l ki paralize Ebyen daprè lè dènyè enfòmasyon Izo ta sanble pa la ankò. Men pa bliye m sot di n gang lan yo ekstrèmeman entelijan. Pafwa yo fè rimè kouri pou fè kwè ke y ap pale laverite. Mesye dam, zanmi, frè ak sè, abòne, ansyen kouwè nouvo abòne Dyakout Nouvèl. Nan dènye moman sa yo fèk nou pridan piske gen yon machin kominikasyon lakay gang lan k ap fonksyone, machin sa li ekstrèmeman pwisant. Men w ap dakò, si se pou kouri, gen kouri. W ap dakò, Vitelòm pa nan baz li. Aktyèlman, baz Kraze Baryè a kraze. Sak fè n pa ka di l kraze nèt, se paske Vitelòm inosan seren ankò an vi. E netèspa magouy, koken, mèt dam de se premye minis enkonpetan Alig Didye Fizeme, nan moman n ap pale la, Vitelòm ta dwe. Yon ansyen chèf gang, Vitelòm pa ta dwe la ankò, Vitelòm ta dwe ap konjige si l te yon vèb opase, men malerezman, nan tèt kole avèk Alix Didier Fils-Aimé, Normil Rameau voye enfòmasyon bay Didier, Didier di non, Vitelòm poko lè pou l mouri, ebyen mesye dam, Vitelòm se tèt echape de justès. Nan menm peryòd sa, le fo premye minist Alix Didier Fils-Aimé, msye òganize yon seremoni anndan laprimati jodi a menm nan okazyon trantyèm anivèsè lapolis nasyonal pou l te rann omaj a fòs de sekirite yo ki malgre van e mare kontinye ap bay sekirite nan peyi a nan pwoteje byen ak lavi moun. Nan okazyon 30 an Polis Nasyonal la, Alix Didier Fils-Aimé òganize yon seremoni nan Primati a yon fason pou l rann yon omaj apiye a polisye ki afekte nan inite sekirite Primati a. Nan yon jès otman senbolik e porteur de reconnaissance, polisye ki an pòs yo desène des plaques d'honneur et de mérite au Premye Minis, tande byen wi, Lapolis Nasyonal bay plak donè a Aly Didier Fils-Aimé. Sa vle di, nou wè nan zafè kodenn ak kanna, nou wè nan zafè kabrit ak mouton, nou menm nou mèt kontinye foure bouch nou ladann. Nou pa ka kontwole konbyen polisye Vitelhomme Innocent touye. Alyk Didier Fils-Aimé sot jwenn okazyon la pou l touye Vitelòm, li pa touye l e kèlke jou pli ta, seriz sur le gato, lè polisye akredite a la securite de la primature en Haïti yo bay, yo desène dè plak d'honneur et mérite pou bon travay Alyk Didier Fils-Aimé ap fè nan peyi a, antouka.

Nèg ki kenbe Normil Rameau nan tèt polis la la il sapèl Fritz Alphonse Jean. Manda Fritz Alphonse Jean ap fini 7 out kap vin la. Se Laurent Cesir un mulat reprezantan dè zòm ki gen lajan nan peyi a. Alix Didier Fils-Aimé yon mulat nèg ki gen lajan nan peyi a kidonk peyi a pral tonbe nan men la boujwazi a san pou san ni o nivo de la primature ni o nivo de la prezidans. Goumen n t ap goumen an, men ki kote l t ap mennen n. Boujwazi a konnen li pa pral nan eleksyon. Men l goumen, l goumen, l goumen. Gade li jwe jwèt koken, jwèt mètdam alafen, le pouvoir li pral antre les mains de la bourgeoisie dans toute sa totalité à partir du 7 Out 2025 k ap vin la. Ebyen, otomatikman, Laurent Cécile e Alick Didier Fils-Aimé yo pran pouvwa a e de, ebyen, se pral fini pou Normil Rameau, nou mèt ekri sa met on kote, li rete Normil Rameau anviwon 2 mwa nan tèt polis la. Fils-Aimé ak Laurent Cécile pral revoke misye. Dayè netèspa. Leslie Voltaire e fils aimé Rameau pa tap la ankò A tel ensèy il était bouyi, il était une fwa, ke fils aimé te plis ka pèdi djòb li kòm premye minis ke Rameau te pèdi djòb li kòm direktè polis Ebyen Ramo jodi a ki pap dirije anyen, Fizeme ki pa premye minis anyen, se premye minis boujwa an sèlman li ye, enben jodi a nan moman nap pale la, Alix Didier Fizeme li resevwa plak donè nan men lapolis pou bon travay lap fè nan peyi a, menm jan yon inivèsite. ki gen nan tèt li yonn nan moun ki nan komisyon pilotaj ki pilote, ki akouche malpwòpte k rele avan pwojè konstitisyon sa bay peyi a, ki se Joram Vixama, ki se rektè Inivèsite Piblik di Nò Okap Ayisyen, eben Joram Vixama nan tèt yon gwoup etidyan mal pou wont, yo te onore yon premye minis e mal pou wont, yon premye minis enkonpetan ki pa premye minis anyen ni pèsòn. Ak tout yon minis edikasyon ki pa ki pa minis ni edikasyon ni anyen nan peyi a. Ebyen Joram Vixama ki nan ki se yon nan manb enfliyan anndan komisyon komite pilotaj avan pwojè konstitisyon an, ebyen yo te onore Fizeme, yo te onore Yo te onore tou le Minis de Ledikasyon Nasyonal e de la Fòmasyon Pwofesyonèl pou li te kapab an reyalite alò pou bon travay ke yo ap regle nan peyi a. Ebyen, tande byen kisa ajan polis sa yo di ki fè yo remèt Alix Didier Fils-Aimé plak donè la. Ajan polis sa yo soulinye ke Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé toujou reponn prezan.